to start a war in order to get elected and I believe that's going to happen would be an outrage. Jan nou sot tande l la la, Prezidan ameriken an, Donald J. Trump, te kondane Barack Obama pou lagè ke li menm li te bezwen lanse ansanm avèk Iran. Men kounya la a kisa k pase? Donald J. Trump t ap di Obama pa dwe atake Iran. Li te di sa te ka yon kesyon distraksyon politik. Obama sanble pa vle remèt pouvwa a, li te di sa ka deranje Etazini li te di sa a ka mete ameriken nan gwo tèt chaje nan lakou Etazini, men jounen jodi an la kisa kap pase prezidan ameriken an Donald J. Trump. Se li menm ki ap lanse operasyon militè kont Iran ansanm avèk Israel jounen jodi a la son bagay tèt chaje son bagay Pyès moun pa ka konprann ki sa k ap pase jounen jodi an la. An n mete bagay yo trè klè pou tout moun ka konnen. An 2011, pandan Obama te sou pouvwa, tansyon an te wo wo wo wo wo ak Iran sou kesyon nikleyè. Lè sa a, Trump li menm, li te gen biznis ke l t ap jere, se yon gwo biznisman nan moman m ap pale ansanm avè w la la, Trump rete kòm youn nan pi gwo biznisman, antreprenè nan lakou Etazini. Ak figi medya a nan epòk la, ebyen, Trump te reprezante plizyè fwa nan divès bagay ke li menm

I'm more militant and more militaristic than the president. I believe in strength. But to start a war in order to get elected, and I believe that's going to happen, would be an outrage. Ebyen men kounya la kisa kap pase? Trump te di Obama sanble bezwen atake Iran pou l ka ranfòse imaj li. Obama vle fè lagè ak Iran. Se yon move chwa ke Obama te ka ap fè. Amerik pa bezwen yon lòt lagè nan Mwayen Noryan an. Ebyen kounya la Iran ak Israel nan konfli dirèk, gen frap aeryèn k ap fèt, gen sit nikleyè k ap kraze, gen zòn an Iran ki detwi menm jan gen zòn an Israyèl ki detwi e Etazini antre ofisyèlman nan operasyon yo se sa hen ki mete anpil kesyon anpil deba jounen jodi a la. Se kesyon an ki leve, eske Trump te malad nan epòk 2011 kote l t ap reprimande Barack Obama pou kesyon lagè ansanm avèk Iran oswa eske Prezidan ameriken an, Donald J. Trump, chanje pozisyon jounen jodi an la pou l fè egzakteman sa ke li menm l ap fè jounen jodi an la? Gen plizyè rezon estratejik ke mwen menm mwen pral wè ansanm avèk nou map mande nou pou nou pretem atansyon nou. Pwoteksyon Israel jounen jodi an la li prime pou prezidan ameriken an e nap vini ansanm avèk poukisa pou ou paske Israel se alye prensipal Etazini nan rejyon an. Poukisa Israel si presye pou Etazini konsa? Eske paske Israel se pèp Bondye Etazini ap chache apwobasyon Bondye gras Bondye lap pwoteje pèp Bondye a eske se egzakteman sak fè tout sa Israel di Etazini li menm nan li apwouve bloke pwogram nikleyè Iran poukisa Washington pa vle Iran gen zam nikleyè Enfliyans nan Mwayen Oryan Si Iran vin twò fò, sa ap chanje balans pouvwa Etazini nan mond lan. Men kesyon ki toujou rete k ap poze, èske sa vrèman nan avantaj pèp ameriken an pou yo fè lagè ansanm avèk Iran, pou yo pa kite Iran avanse, pou yo pa kite Iran pwogrese? Lagè Pa bliye li koute anpil lajan. Lagè ogmante pri gaz nan mond lan. Lagè destabilize mache mondyal la ki avantaj Etazini pral genyen nan tout bagay sa yo ki ap pase a epi gen gwo ris pou konfli vin pi laj nan mond lan Tankou m ta ka di w, si bagay yo rete konsa, lòt peyi pral antre nan gè a tankou, Larisi, Lachin, Langletè, Lalmay, Lafrans e si lòt peyi sa yo vin antre nan gè a, s on bagay mondyal ke l pral ye, èske se pou tout bon vre, vre, vre nou pral antre nan twazyèm gè mondyal? Ki kote w kanpe Èske w ta renmen wè yon bèl mèvèy konsa paske jenerasyon m nan nou poko janm wè pwoblèm tout bon vre. Afè ti bagay gang nan peyi Dayiti, ti bagay teyoris, ti bagay, nou menm nan n ap kouri pou bagay sa yo, jenerasyon pa m nan nou pa konn sa ki rele lagè, nou pa konn sa ki rele kè sote pou n ap gade misil, pou n ap gade bonm k ap tonbe. Nou menm an Amerik nou pa abitye ansanm avèk bagay sa yo. Eske nou ta renmen wè bagay sa yo ou menm kap gadem kap tandem nan la ekri nan kòmantè a si w ta renmen wè bèl mèvèy sa ekri nan kòmantè a paske humm tout sa w mande lap rive paske se sa Bondye di ann avanse Konstitisyon Etazini an di Kongrè a gen pouvwa pou deklare lagè. Men, anpil prezidan itilize otorizasyon militè san deklarasyon lagè fòmèl. Sa toujou kreye gwo deba, se egzakteman nan sa ke nou ye jounen jodi an la. Eske prezidan ameriken an jwenn apwobasyon Kongrè pou li menm pou l deklare lagè pou l fè lagè ansanm avèk Iran. Eske prezidan an te de e e e Trump do e e Donald J. Trump depase limit li? Eske Kongrè a bay apwobasyon? Eske sa antre nan kad defans imedya a? Paske si yon peyi atake Etazini, Ko vle l ko pa vle l, Etazini pa pral bezwen apwobasyon Kongrè, pa pral bezwen moun ba l konsèy. Men si pa gen pyès peyi ki atake w se ou menm ki ki bezwen fè de seri de bagay pèsonèl, sa vle di Kongrè a ou dwe chita yo dwe ba w pwobas apwobasyon, dwe gon chita pale ki fèt. M pa konn si nou klè ansanm avè m nan sa ke mwen menm mwen ap esplike nou an. Si se yon operasyon defansiv rapid, Prezidan an gen plis fleksibilite men si se pa lagè total men si se yon lagè jeneral ebyen gen chita pale k pou fèt paske gen tan devan nou sa kapab antre nan yon kesyon legal serye. Paske gen kritik ki di. Prezidan ameriken an, Donald J. Trump, te toujou kont lagè san nesesite, paske e biznis li t ap fè. Paske yon biznismann pa tèlman renmen manifestasyon, pa tèlman renmen kraze brize, paske yon biznismann pa vle yon peyi ki enstab. Se sèl nan peyi dayiti ou wè biznisman ap finanse manifestasyon ap finanse dezòd ap finanse peyi lòk ap finanse kraze peyi paske yo gen lajan yo yap vòlè nan leta yo gon fason ke yo ap piye leta sa vle di bagay sa yo pa mele yo gen divès kote pou yo menm pou yo fè lajan yo ka kraze yon peyi janl vle men yon biznisman nan peyi etranje toujou renmen lè peyi a stab poul ka fè biznis pi byen li te Pwomèt mete Ameriken an premye tankou America First, li te kritike Obama pou entèvansyon etranj ke li menm li tap fè, men kounya la li pran desizyon militè agresif, se sa fè anpil moun di eske se yon strateji oswa eske li reponn presyon politik ak militè. Pa bliye Iran deja ap finanse gwoup ame nan rejyon an. Atak sou alye ameriken deja ap fèt nan Ane ki sot pase yo la se pa de atak ke Iran pap fè sou lòt peyi ki alye Etazini yo kidonk kesyon an pa osi senp ke sa nou menm nou nou te kap imajine. Jan map esplike nou an la a, Bagay la vin pran yon lòt faz ki, ki, ki, ki vrèman konplike. Si operasyon an rapid e li kraze kapasite militè Iran an, byen fasil konsa ameriken ap fè bagay yo, Trump ka parèt kòm lidè ki fò. Izrayèl ranfòse sekirite li, Iran an febli nan rejyon an, men, si sa a kontrèman avèk sa nou menm nou sot di an la, ebyen pri gaz pral monte, ekonomi an pral frape, sòlda ameriken riske lavi yo, Konfli an ap elaji, se nan jou ki pral vini yo la tout moun ki gen fanmi yo nan lame, tout ayisyen oubyen tout dyaspora ki te gen ti zanmi yo, ti fanmi yo nan jou k ap pral vini yo la se ti flè ke yo pral resevwa ansanm avèk ti drapo ameriken ansanm avèk bòt sòlda paske nèg Iran yo pa nan griyen dan si ameriken ap fon bagay ke l annik fè l byen rapid serye li fini men depi gen ti tan k ap pase Iran menm nan son pèp ki gen anpil ògèy, rankin, ebyen bagay sa ka koz gwo domaj nan mond lan. Ebyen, se pa kesyon renmen oswa rayi Trump k ap pale la. Ou ka wè ou renmen Trump, ou renmen travay li menm l ap fè yo, men ou pa konn ki konsekans ki dèyè l. Ou gen dwa yon imigran ou rayi tyonp paske lap depòte moun men ou pa konnen sa lap fè a ki konsekans ki dèyèl. Sa kap pase nan moman la li ka bon pou etazini li ka pa bon pou etazini tou. Se yo menm ki konnen kisa ke yo menm yap chache men nou menm mwen menm kap pale ansanm avè w lan la nou se imigran hein kesyon ke nou menm nap poze lagè pa janm senp. Se sa ke mwen menm mwen vle fè ou konprann. Depi wè lagè eklate, se enterè ki ap defann. Depi wè w nan kont ansanm avèk yon moun, w ap atake yon moun, se paske gon bagay ke ou menm w ap chache. Se sa k fè nou menm nou p ap janm di, o non, Trump pa t gen dwa pou l ap fè gè, o non, Trump pa gen dwa pou l sesi, paske yo menm y ap defann enterè yo. Si, ou menm k ap gade m, k ap tande m nan la, ou te yon Ameriken ki pur, ou te yon Ameriken de san, gen de seri de bagay ou t ap konprann pi byen. Lagè pa janm gratis, lagè se depans. Paske, pa gen, ko vle l, ko pa vle l, yon biznisman tankou prezidan ameriken an, Donald J. Trump, li pa p janm depanse lajan pou l fè lagè, paske l konnen ki sa lajan an vo. Lagè toujou gen yon pri. Kesyon mwen pou ou menm k ap gade m, k ap tande m nan la, èske ou panse se nan avantaj Etazini Gè sa a, oswa a, se yon lòt jwèt politik ki ka tounen kont tout moun nèt an jeneral. Ekri sa nan kòmantè a, di m ou menm ki sa ou panse de gè sa a ki nan Etazini an. Non pa m se Chilou. M te kontan pataje videyo sa ansanm avè w. Mwen renmen nou anpil wi. M ale m ap tounen pou yon lòt videyo. Mèsi.